Bonjou bonswa avèk tout super abòne pam TV yo nou wè video a nou wè ti entwo a kote ke fantom atake Tony mix e li menm fèl menas donk nap gen poun pale sa pi devan pa bliye abòne chanèl la gade ti video sa pou wè kijan pou fè sa.
Avant de commencer, abonne toi et laisse un like.
Yon gran mèsi a ou menm ki abòne chanèl la, si ou poko fè sa map envite ou fè sa kounya, e nap diw ke nimewo sa ke wap gade anlè a se nimewo pwomosyon, si ou bezwen pwomosyon jis ekri nou sou WhatsApp sou li nou disponib.

Fantom genlè gen yon pwojè videyo, Fantom pibliye foto sa ke nap gade nan ekran an, e menm kote a Tony Mix, kòm nou konnen son nèg ki ranse anpil, deside kòmante anba foto Fantom nan pou l di jan madanm ou bon moun se sa wè l regle Santo, sadik. Donk se konsa Tony Mix li menm vin avèk yon trip pou mwen mwen wè ki tout afè nòmal paske tout moun konn Tony Mix renmen trip. Ebyen Fantom li menm kategorikman fache, li pran bagay la yon lòt jan, ann swiv ansanm kisa l di nan videyo a.
Lèlè fòk de madivin li te boze'l te chawony m pa pral di anyen Renmen'm madanm pa'm e madanm pa'm jere djòl ou Wè sou pay sizo Tony. Ou pap ka sot la al la. E mwen tou sa. Ew konnen lem di neg pou wap viv la e mwen fow viv. Wap pase la e mwen fow pase. Respekte Tony. Apre Marco Kon Dagana ki vakan fe tout trip avem moun pa fe tout trip avem. Moun ki pa konnenm ka pale. Ou we Tony Mix ou gen jiska midi. Donk se konsa Fantom dil a midi. Jiska midi pou Tony Mix vin eskize l. Kategorikman e konsa Fantom fè l. Ebyen, nou konnen bagay la kijan ke l ye, Fantom son nèg ki trè kategorik nan sans sa, misye deside poste yon foto pou l pibliye sa anba l, kote ke nan foto a li di, Yo ou gen jiska midi pou w eskize w paske w pa, w pa, paske m pa pale de madanm ou, se pi gwo erè, ou fè la ak moun ki edew pou Saw ye a e si w pa fèl map pot non kidnapè vòlè ou te dim ye a paske derespekte madanm fantom se fot katon wouj se konsa fantom trè kategorik nan deklarasyonl yo. Tout moun konnya ap tann kisa Tony Mixwell fè. Eske Tony Mixwell eskize l? Eske Tony Mixwell ap rete dan? Kisa k pral pase? Nou konnen Ayisyen renmen bèl mèvèy. Anpil moun ap kòmante la. Anpil moun ap voye moute la sou diskisyon sa k pete. Mwen menm kisa m panse mwen? Analiz pa m TV. Pèsonèlman depi yon moun pa zanmi w, moun nan pa konn bay blag avè w. Ou pa konn bay blag a moun nan. Gen de trip ou pa fel. E nap we byen nan video a kote Fantom di apa de Kundagana avek Demarco ou Damarco, BC pa gon kenn lot neg li bay dwa fe trip sou li. Donk we la li tou moutre w se de neg sa yo k zanmi l. Donk se konsa. Donk Fantom tou moutre w kategorikman Tony Mix pa zanmi l. E m sonje. A plizyè repriz te gen ti diskisyon ant misye avèk Tony Mix, Fantom fè deklarasyon l, Tony Mix ret nan silans li. Tony Mix pat gen tan oubyen pat gen tan gen zanmitay ankò avèk Fantom pou l ta fè yon deklarasyon konsa ankò oubyen pou l ta fè yon trip konsa. Pou mwen menm mwen pa wè trip la gen anyen ki gen rapò avèk madanm Fantom. Paske li ap pale de Fantom, li pa pale de madanm ni. Li jis di si madanm ou konnen se sa w ap fè, donk se ou menm li kritike.